Bat bravo pou bouzen sa paske l gen 3 nèg kap okipe 3 pitit nan menl e fòm di nou sa tou 3 nèg sa yo 2 ladan What up guys konnen fanatik mizikal ete yo Nan video jodi a vin palew de bonòm sa ak ti granmoun sa ki nan gwo gè e anplis nou gen Blondedy Ferdinand ki ap esplike koman bondye benil bondye benil paske bondye bal 3 bon nèg let's enjoy the intro nap tounen pou plis ti detay ok let's go. Mizikalite, nan mizikalite Se nan mizikalite wap jwenn enfo de kalite Ak opinyon pèsonèl mwen ou blende pa ki merite l So pa bliye abòne, kòmante e pataje l.
De retou apre la poz fanatik mizikalite m yo, ou menm kap gad video sa m espere kew pase yon bon jounen jodi a ok si w potko abòne abòne paske sa pa pranw anpil sa jis ap pranw jis yon segond pou abòne silvouplè mèsi a ou menm ki gin t abòne so m espere kew pase yon bon jounen jodi a e bondye beniw so. Ann al nan videyo a. Ti Dieusenick t al nan show Carel la. Misye te nan entèvyou ak Carel. E m pote yon ekstrè pou nou la. M ap mete l pou nou. E apre sa n a di m sa n panse nan kòmantè yo. M ap pa ret ann. Si peyi a gon ale mye la. Demen maten m si e sèten ke se djazòt ba yo k ap antre e se yo. Ke yo k ap vin fè kòb la wi.
Donk mentnan alò ke atis an Ayiti yo menm menm si dèt dey ap nothing.
Donk mwen panse ke fò gon politik pou li. Wè sa m gentan di l davans. Se pa pou anyen non, se pou lè map tire pye, lèl fèt, pou wèm nan radyo, yo wèm nan televizyon, yo wèm mande anraje pou atis kap viv an Ayiti yo, pou pèsòn moun pa pranm pou yon egri, ni yon defansè
de, mpa konnen, de bidjè, oubyen se kapital sosyal ou ap fè sou sa. Se kapital sosyal mwen ke map fè sou la, ou wèm dil davans, mpral tounen yon militan nan bouda djaz lòt bò yo, Pou yo kite ke atis ayisyen yo, atis kap viv an Ayiti yo, rederape peyi a yo menm, anvan ke yo fin foure pye yo, vin foure men yo nan mamèl la tou pou yo vin tete. M dakò.
Donk.
M dakò paske, paske, paske, paske, on peta pete an Ayiti nèg yo pa desann. Pandan ke se ou menm kap viv anba. Ay.
Se pa menm menm menm menn. Gad pi piti. Wi, wi, gad pi piti yo. Gad pi piti yo menn. Tout ap sifi. Gad tout pi piti yo menn. Gon moun ki mande kòman Tafa viv anba? Wè. Gen moun ki mande kòman bourik de la ta la e vivan la menn. Ou imajine ou pi piti yo ki jan yo ye la. Ou imajine ou nèk tankou Mechans-T ki pa gen viza ki anba. Ou imajine ou Woody Woodboy ki anba. Woody Woodboy ki anba, yeah. Ha!
Kounye an ou nèk ou si. Dalin Deska.
Dalin Deska.
Bon moun ki mande kòman moun sa yo viv, ki sa yo manje, ki sa yo fè anba. Atis pent yo.
Wi
Epi depi bagay la louvri tout nèg pral debake Ayiti tou Ou pral tande Ou pral tande Enben wè la Enben la Lè sa m ap a kawoutchou m Devan èpòt la M ap a galèt mwen Non men se vre It's true It's true bro It's true Mwen panse ke il fo ke nèg yo Jou peyi sa a ta ouvè Ke se jodi a Ke se demen Ke se nan 1 an Ke se nan 3 an Ke se nan 4 an Mwen panse ke sa ki jist, se kite atis ki te le, ki an Ayiti yo, derape peyi yo anvan dezyèm vag la a vini a. M dakò.
M dakò. Paske m konnen premye reflèks nèg yo pou montre ke peyi a bon, se voye chèche yon djaz lòt bò, fè l vin jwe isit. Vin fè wi goch, wi, wi. Epi yo pral peye nèg la byen chè, epi y ap peye w mwens. Tout bidjè ministè lakilti a pral nan, pral nan, pral nan fyèl nèg yo. M dakò. Mwen klè, wè m di l, wè m pa pè di l, wè m di l klè la. M ap fè militans lan avè w, m avè w, ou mèt konte sou mwen. Ou konprann, wè m di l la a, nan televizyon, wè m di l nan show Carel la, wè m di l devan tout moun ki la a, m ap pare tann ou. Ti peyi a. Bon, jan m ka wè l la, sa se deklarasyon ke Ti Jeni fè. Men kounye a la, gen plizyè moun, tankou Gracia, anpil lòt moun ki reponn, ki opine de misye, yo jije misye mal, de sa l di a. E ou menm, Sa w panse de sa misye di a? Di m sa w panse nan espès kòmantè yo. Bon, kounye a, m ap mete pou nou repons ke Bicha te bay misye nan videyo sa Bicha te fè pou l te poste sou rezo yo.
M wè gen anpil deba sou entènèt la sou yon pawòl ki ta di ke. E yon deklarasyon ki ta fèt, depi yon atis ap soti aletranje pou vin jwe Ayiti, li fèk konte kite Ayiti, e ke gen kawotchou ki ap tann ou depi nan ayewopò, yon pawòl konsa, bon nou wè koze a. Men menm m twouve ke s on eksè e langay ke y ye. E m wè ganyen yon gwo lejann ki pale de koze a, ki se Carole de Mesmer, m wè tou yon lòt lejann ankò ki pale, ki se Tonton Larak, anpil lòt ankò ki pale, E mwen menm men kisa ke map di? Map di, lè yon atis di, si yon lòt atis soti a letranje, paske li te kite Ayiti, ou pa menm konn pou ki rezon, e ke ou annik di sa, m twouve se yon lejète, se yon pawòl timoun piti, e ke, e ki trè danjere tou, paske ou pa konnen, ki zòrèy ki ap tande pawòl la, sa w di wap al fè nan ayewopò a, ki ka gentan fè anvan w, eske wap di fanmi moun sa a, eskize paske se mwen ki te lanse koze a, paske fanatik, gon jan yo pran yon pawòl ke yon enfliyansè di, E ou pa konn ki dega ke yo ka fè ake. La m twouve se timoun piti e m twouve ke se ipokrizi tou. Paske si m ta di ke m pap jwe, m pap resevwa yon atis byen depi nan ayewopò e paske l ap viv aletranje, e lè m al jwe aletranje fò m pa ta jwe ake atis sa sou sèn tou. Hein? E lè w ap jwe sou sèn ak yon nèg, ou pran tafya, ou sesi, ou sela, sa se danjere e la tou se ipokrizi ankò. Sak fè map di anpil atis ayisyen mezire kisa ke nap di, anpi tou fò nou sispann vann yon imaj ke nou pa ye vre paske m pa kwè fanatik yo egare tou. Anpil moun ap vann des imaj sou entènèt la men se pa sa yo ye vre. Bon, malerezman pou yo paske tout moun konprann paske wap vann yon imaj ke w pa ye se fasil pou yo ka wè sa. Se nan sa wap di tip de deklarasyon sa yo e avèk lòt ki konn di ankò e la lòt zen ankò. Donk la m panse ke lè yon dega konsa fèt. Yonn nan pawòl ke m wè e petèt Toto pa di, m wè Carole pa di tou, e fòk yon ekskiz ki fèt a lega de lòt atis ayisyen yo e ki ap viv aletranje yo. Paske yon moun ki ap viv aletranje se pa li k ta ka vle kòm atis. Paske lè w sonje pwason boukannen, lanbi boukannen avèk bon pikliz, bon siwotwon ke w prije nan sa, bò lanmè ankò, mango nou ki òganik, medam nou yo ki òganik, Donk, malerezteman, se yon eksè de langay ki merite yon eskiz piblik. E pou yon atis santi w gran, wi, w ap mete kanson nan tay ou, w ap di ke, bon, rès atis yo, le fèt ke pawòl la te di mizisyen son sèl kòd fanmi e ke m pa yon ipokrit e ke eskize m pou sa k te di a. Epi w ap parèt pi gran. E mwen sa se konsèy sa ke m bay paske mwen menm ou konnen m renmen voye dlo, m pou lapè. E ke pawòl sa yo pa janm di ankò paske yo danjere paske ou pa konn nan ki zòrèy ke yap tande ki ka al fè sa w di wap fè a. Bay zò pa gen jwèt, sa rele kominikasyon. Fè eskiz lan.
Sa w panse de sa? Eske w panse ke Bicha gen rezonn ou byen se Ti Josenie? Ki apwòch ke w fè selon sa? Eske w panse Ti Josenie gen rezon pou l wè bagay yo konsa ou byen Bicha gen rezon pou l blame misye konsa? So, di m sa w panse nan espas kòmantè yo. Mwen menm m la pou m li kòmantè yo. Pou w li, ouvè kò w, kale kò w nan kòmantè a. Fè sa w vle nan kòmantè a, nan respè youn pou lòt. Ok? Bon, kounye a nou gen Blondedy ki te nan Guy Wewe, ki t ap eksplike kèk bagay. So, m vin avèk ekstrè sa pou nou, paske m twouve l enpòtan anpil. Paske konnen depi l tonbe, m ap lage l pou nou mwen menm isi a. Ok? Ann aprese ekstrè a avè m, m ap tounen. M gen 3 nèg nan vi m ki prèt a tou pou pitit mwen. So bat bravo pou bouzen sa paske l gen 3 nèg k ap okipe 3 pitit nan men l. E fò m di nou sa tou, 3 nèg sa yo, 2 ladan yo, pitit mwen yo se yo k pitit yo, yo pa gen lòt pitit deyò. Se sèl Ragens ki fè lòt pitit. Apre sa ni Iv, ni Dipèfèk, se mwen k ba yo premye pitit yo. e yo poko gen lòt sa pap gen lòt ankò li menm ou konprann son sèl la son sèl la son sèl la Dyebèg ou pa konn si Iv pa fè yon lòt si l rankontre yon moun li kontan li renmen moun nan l vle fè yon lòt se sa m swete pou li but. Dplufec li menm li pap fè ankò paske mwen m pat fè ankò. So pitit mwen gen 3 papa. Wi yo gen 3 papa. Mwen gen Yves ki elve pitit mwen yo ki te la depi lè yap grandi, depi nan tout sa ke yap fè. Mwen gen Raguens kòm papa Veronica, papa biolojik li ki te mete Veronica nan vant mwen an. Li te toujou la, li pat janm pat la. Menm lè w pat wè l fizikman, li te kanpe sou kote pou l kite Yves elve pitit li. Sa k fè Nan gradyasyon an, yo bay l lamen, m di l men moun ki elve pitit ou a. Li di Iv, m pa konn kijan pou m di w mèsi non. Iv di, e pa mwen menm ki elve l non, e Blonde di k elve l. Yo jou sa se meyè jou de lavi m, pa gon moun ki ka gate jou sa pou mwen.
Bon, sa n panse? Eske n panse ke Blondedy chansez vre, jan l di l la? Eske sa fè ansòt ke Blondedy s on fanm chansez? Hum? Di m non. kòmante nan respè youn pou lòt ok e bon pou nou tèmine a videyo a map mete blondedy ki tap enjoy avèk mesye yo so nan apresye ansanm ok. Dim sa n panse, eske n panse ke Blondedy n ap byen pase ou pa? E dim tout sa nan espas komantè yo. E pou menm si ou potko abòne, m konseye ou abòne paske map toujou pote video konsa pou nou. M te poste yon video lotre jou kote Bondye t bondye di m tap fè chawa avèk mesye yo. Si w potko wè video sa, wap jwenn li. Klike sou video kap parèt nan ekran an epi wap jwenn li wap antre sou li. Ok So pa bliye abòne, like, pataje. Peace out N ap wè nan lòt video.